Bonswa bonswa Ravinelson bonswa dèke nap di bonswa pèp bonswa tout moun kap swiv emisyon sa nan lè sa e bonswa tout moun kap koute nou bonswa e tout moun ki la nan lè sa kap tande e nap salye tout moun e nan gwo bay onè e nap salye pèp popilasyon an e kap koute nou nan peyi dayiti donk aktyèlman nou gen Ravinelson Alerte ki avèk nou nan studio a donk nou gen yon emisyon nap fè emisyon an trè bèl emisyon ki nap travay pou emisyon sa li menm li kapab rive pi devan donk nou felisite tout moun nou felisite tout moun kap tande nou tout moun kap gade nou e pa rapò de travay ke nap fè e nap fè yon bèl travay e pou popilasyon bayonè a kote ke nou gen yon jèn gason kap fè anpil efò pou gwo bayonè e kap chan kap goumen pou wè si li ka chanje bayonè men nòmalman nap mande bò kote leta èske leta li menm bay opòtinite pou yo kapab fè sa Eske leta a li menm li vle bay sipò pa l bò kote jèn sa yo k ap travay, k ap lite pou chanje, pou fè devlopman bò lakay yo? Donk n ap felisite tout moun k ap tande nou la a, n ap aplodi tout moun tou ki pral tande cho sa a. N ap renmen sa anpil paske nou gen Venelson Alerte ki nan stidyo a ansanm avèk nou. Donk felisitasyon donk nap nap fè yon ti dyalòg ansanm avèk Vinelson Alette e nan emisyon sa e kote nou vle pataje ide nou ansanm e nòmalman donk felisitasyon Vinelson nou gen Vinelson Alette nan studio a e nap fè yon ti tande yon ti mizik e nap retounen e a tout alè pou nou resevwa envite a ki vini bò lakay nou vin pase yon ti moman avèk nou. Pa gen pwoblèm, n ap fon ti mouvman tou piti pou n kapab vini ansanm avèk envite a pou n kapab pataje ansanm. Non pa m se Veyo, Veyo, Veyo nèg anwo bayonet toujou. Pafwa menm si nan lavi ou tout wout bare fò w pa kanpe, chak moun gon jou.

Donk nou kapab rive pou nou kapab e prezante ou envite a, donk nou tap tande yon ti mizik ki se Belo e donk se byen sa donk nou pral fè plas ansanm avèk envite a pou l kapab e di nou e kòman li rele e ki kote li sòti e kisa li menm li fè menm. Donk bonjou bonjou bonjou Venelson kòman ou ye sa kap fèt jèn jan sa kap fèt. Donk nou di bonjou e ansanm avèk tout moun e bonjou e staff e radyo a bonjou bonjou avèk tout moun kap tande nou e popilasyon ayisyen ayisyèn nan ki la kap tande nou e donk mwen menm mwen se nèg Bayonè E mwen fèt Bayonne e mwen grandi Bayonne But mwen pase yon bon moman m Gonayiv E jan nou di yo li paske ou konnen E nan tout sa k ap fèt ou oblije bay sipò w E nan tout sa k ap fèt paske tout fwa ou gen lavi ou gen ou genyen sante e Ou sipoze pataje idee w ansanm avèk moun, ou sipoze pataje sa ou genyen tou ansanm avèk moun. Paske mwen menm mwen se nèg Bayonè e mwen se nèg Denmòn, mwen soti Denmòn e map travay anpil pou zòn bò lakay mwen kapab vini gen yon nouvo chanjman ladan l. Bon anfen Nelson dòk mwen apresye sa anpil paske lè map aprann kisa kap fèt nan sosyete ayisyèn nan bò lakay ou e yo ap yo dim ke wout Bayonè a li pa bon menm. Pale m enpe de wout Bayonè a. Monchè frè m, mwen toujou ap goumen pou m wè sa k ka fèt. Mwen toujou ap goumen anpil paske lè m ap swiv wout Bayone a pa bon menm. Lè w ap soti Mapou pou w rive Chapèl Odiji, Katò, wout la pa bon menm ditou, ditou, ditou, ditou. Men, nou pa gen okenn moun ki pou di, monchè wout la pa bon, fòk nou di yon mo. E menm lè w ap pran wout Lakwa ankò, w ap gade kòman machin konn ap chavire nan wout sa a kote dlo konn ap bare. bare elèv bote bis tout sa avèk tout pakèt elèv donk nap swiv kòman sitirasyon li menm ke l konn ye sitirasyon an vrè grav li trè grav li grav anpil e mezanmi son pakèt bagay son pakèt bagay e men nòmalman e nou menm nou deside pou n travay ansanm pou n wè kòman e sitirasyon sa li menm li kapab chanje pou barone e lè nap swiv nap gade kòman ou barone ap dewoule e li pa bon ditou e nap mande ansanm avèk responsab Bayonè a e nap mande ansanm avèk leta ayisyen an poul fè yon koudèy sou Bayonè pou nou paske Bayonè pa anfòm ditou ditou nou vle wout la fèt si wout la pa fèt 2022 nou pap nou pap dakò gen okenn pati koup politik antre anndan an vin fè kanpay e nap bloke tout e si yo ta fòse antre nap krabennen yo e de tout fason mwen tande sa w di Venelson mwen tande sa w di. E mwen menm ki dè mikwo a, non pa m se Veyo. E mwen ansanm avèk Venelson nan studio a, donk n ap fè yon pataj ansanm. Paske mwen aprann anpil de Venelson, donk mwen ta renmen konnen ki sa ki nan tèt li. Eske li vle pati, di m non, eske ou vle fè pati politik, kòman w ap travay, mwen wè w ap travay sou yo de fason, kòman eske ou kapab di m. M kapab di sa, sorry. Nou pa nan ok, nou pa nan kad sa. Ok, nou pa nan kad sa e nou pa bezwen tou. Nou pa bezwen. E paske nou menm nou toujou renmen bèl pou peyi nou, nou toujou renmen bèl pou zòn nou, nou toujou renmen bèl pou lakay nou. E m ap travay trè di, m ap goumen e anpil pou bay onè ka gon chanjman. M pa okenn, m pa nan okenn pati, m pa fè okenn pati. Senpleman donk mwen toujou vle pou zòn bò lakay mwen li toujou gon chanjman ki fèt paske. E tout moun ap goumen pou zòn bò pa yo, tout moun ap goumen pou zòn bò pa yo, men nòmalman, Bayonè pa janm di anyen. E mwen menm, mwen wè si ke gon chanjman ki fèt, l ap bon pou lakay. E l ap bon tou pou timoun yo, pou granmoun yo, paske yo bouke pote chay nan tèt, yo bouke pote, yo bouke fè seri de bagay, ou wè sa m di w la? Yo bezwen èd tou. E si yo jwenn èd yo ka fè yo ka fè anpil bagay. Ou konprann? Si yo jwenn èd yo ka fè anpil bagay. Se sa k fè ke mwen menm mwen toujou leve konsa. E dèfwa mwen fè kèk videyo tou pou m ka pale ansanm avèk popilasyon an. Pou yo ka eseye konprann e sitiyasyon moun Bayonè. E moun Bayonè ap travèse yon yon sitiyasyon ki trè difisil. E se sa pemèt ke mwen menm toujou mande e èske pa gen yon chanjman ki ka fèt pou yo menm. Bon, Venelson, mwen felisite w anpil. Fason w pale, ou pa pale pou tèt ou sèlman, ou pale pou tout moun bò lakay ou. Ou pale pou tout moun ki soti nan zòn nan, ou pale pou tout moun nan zòn nan. Donk se yon bagay ke m pap janm ka fè paske pale pou tèt mwen sèlman, paske mwen menm m soti la tou, but m gen dwa pa la, m gen dwa pa nan zòn nan la aktyèlman. Bon men zòn nan se zòn pam sim vini m sipoze pase bò lakay mwen pou m wè kòman lakay mwen ye pou m wè lè map gade tou m ap wè kòman timoun yo ap fonksyone ap sikile nan zòn nan m sipoze wè byen pou yo. Men Venelson pale m enpe de lekòl bò lakay ou a paske yo di m gen yon lekòl ki te kraze e se gras ak ou menm ki fè lekòl la li menm lap fonksyone la. Bon e nòmalman m pap di gras ak mwen m sèl paske si m pat genyen sipò dyaspora sa yo Diaspora chili, diaspora e Montserrat, diaspora ozetazini but nou pa tap kapab reyisi lekol la pandan 2 ane nap kenbe la. Bon pale m pandan 2 ane a kisa ke nou fè koman nou kontribye nou ansanm pou n peye pwofesè e elèv sa yo menm koman sa fèt menm. Bon nòmalman mwen menm map esplike w sa trè byen e lekòl la se yon lekòl ki te konn ap fonksyone trè byen ki te gen anpil timoun ki gen yon pakèt Yon pakèt bagay te fèt nan lekòl la. Se yon lekòl ki konn voye moun monte anpil. E si m kapab rive la mwen menm se gras avèk lekòl lan. Donk se sa k pèmèt ke lè m tande lekòl la p ap travay sa te fè m mal anpil pandan m kouche laka mwen. Epi m gen yon kouzen m ki pa kouzen an di, A monchè Veyo, mwen tande lekòl la p ap travay non monchè. Lekòl la tonbe sou bouda. M di, Waw, sa k pase lekòl la p ap travay? Li di, Monchè. Moun yo pa gen mwayen pou yo pouse lekòl la, lekòl la tonbe non apa. Di kyèt men, di sa pa ka pase mon chè, fòk nou fòk nou kwe yon mwayen paske nou menm ki te pase ladan, fòk nou wè sa nou ka fè. Misye di a ah, mwen menm m pa ka fè anyen mwen, m pa ka fè anyen si e kenpòt jan sa ye mwen m pa ka fè anyen. M di a ah, bon, ban m kominike ansanm avèk kèk nèg mon chè pou nou wè sa k ka fèt paske si nou jwenn moun avè nou nou ka fon nou ka fon bagay kanmenm. Misye di m pa gen pwoblèm mwen depi m jwenn moun, E na met tèt ansanm poun wè sak ka fèt. M di a pa gen pwoblèm. M rele m rele moun lakay mwen m pale ak yo yo di ok pa gen pwoblèm. Mwen rele mwen rele lòt moun toujou mwen rele lòt moun toujou ke yo dim mwen tap pale ansanm avèk yon zanmi m Emanyèl m di Emanyèl a lekòl la kraze a apa lekòl la tonbe sou bouda pa gen moun kap kontinye non li di a sak pase m di a monchè genlè pa gen mwayen pou lekòl la fonksyone li di a pa gen pwoblèm donk E kisa w panse? Ou pa ta panse pou m ta m di a monchè mwen m se sa m ap fè la, se kontak m ap chèche pou n wè kòman n ta m di m gentan gen yon staf moun kanpe avè m la e kòman w ka fè pou w gen yon staf de moun ansanm avèk nou ankò? Kounye a misye di pa gen pwoblèm an nou antre an nou antre an kontak m di nou an li di pa gen pwoblèm nou antre an kontak sorry nou antre an kontak n ap kontakte a moun chili moun toupatou pou nou wè sa k ka fèt se vre nou vin gen moun chili avèk nou waww bon nou pase nèt. E nou te gen lòt zanmi tou ki ba nou sipò. E nap salye Anol Aza aktyèlman ki ba nou bèl sipò e pou lekòl la. Donk e nap mande èd toujou. Nou bezwen èd toujou paske nou bezwen e de pwofesè pou nou kapab ogmante lekòl la. Nou manke èd, nou manke sipò. E nou bezwen sipò e tout moun. Paske edikasyon se pa pou yon sèl, se pou tout moun. Edikasyon si yon moun vin gen konesans li gen dwa li gen dwa vin nan sosyete a li fè kèlkeswa bagay se pou tout moun ki la fèl. Donk nou mande e se ti jèn ti moun yo ki ka ki moun ki kapab kenbe e jenès nan peyi an. E si yon si yon peyi pa gen jenès ladan li pa gen jèn ladan, je bon m kapab di peyi sa li kraze. Donk e n ap mande ansanm avèk tout moun ki vle ki deside pou bay sipò yo pou lekòl la li menm li kapab kontinye e n ap mande e pou tout moun mete ansanm, mete ansanm pou nou wè sa k ka fèt pou lekòl la. Donk Vinelson mwen apresye w anpil pou sipò w pou sa w ap fè paske yo di m ke w ap fè anpil bagay nan Wo Bayonè. Men esplike nou kòman w fè peye pwofesè, kòman nou fè peye pwofesè pandan 2 ane ou di la. Bon nou peye pwofesè kanmenm nou genyen staff chili a nou kominike nou gen yon gwoup whatsapp e Gwoup WhatsApp sa a li menm ki se lè kolaboratè e pou nou kapab kolabore nou ansanm pou nou wè kòman nou kapab peye lekòl pou e nou kapab peye pwofesè, nou peye ti lekòl pou timoun yo vin lekòl. Nou pa pran kòb nan men yo, nou peye pwofesè, tout timoun vin lekòl. Se konsa ke nou fè l. E nou aplodi tout moun tou ki ba nou sipò. E tout moun, ou bezwen tout moun nan zòn nan, tout moun nèt ki vle bay sipò whatever kote ou te ye a, e ou kapab ou kapab kontakte nou sou nimewo sou tele sou nimewo telefòn sa a, 16 64 393 05 41. kreye yon nouvo yon nouvo lekòl. Donk n ap aplodi tout moun, mwen menm mwen apresye tout moun e mwen renmen tout moun e ki bay sipò yo pou travay la ke li menm li kapab fèt. Paske e lè n ap fè yon travay nou pa fè travay la nou menm sèl, nou fè l pou tout moun. e nap tann tout moun vini pou bay sipò pa w vini bay sipò pa w pou n ka avanse ou kapab kontakte nou nan 3 93 e 07 41 ki se 16 64 sa se kòd la 3 93 07 41 ou n kontakte nou e ou kapab kontakte nou pou nou kapab rete an kontak pou nou kapab wè sa k ka fèt pou lekòl la Donk nap mande avèk tout moun e nou di w mèsi dèske w te fè n envitasyon nan studio a. Mon cher Venelson felisitasyon mwen apresye w anpil pou fason pou jès ke wap fè pou ti jèn e paske ou pa gen pitit ou gen pitit? Non m pa gen pitit m pa gen pitit e mwe pa gen pitit e dayè m poko nan kad ti moun nan la non. Bon e ki laj ou genyen menm? Bon mwen a laj de 27 ans aktyèlman e. Waw 27 ans wap fè travay sa yo bwèl. Ou konnen, donk nou vle nou vle sèvi peyi nou, nou vle ede jenès lan, nou vle ede granmoun yo tou but nou nap travay pou sa. Felisitasyon Venelson felisitasyon bravo bravo e nap swete ke ou kenbe la pa lage men pale nou nan yo di nou ke ou te fòme yon gwoup pou gaz Nanba e ou te fòme yon group e dim non kòman group sa li menm ke lap foksyone. Bon aktyèlman group la li menm lap byen lap byen mache group la ap byen foksyone e paske m tap pale ansanm avèk prezidan group la chili e bon group la ap byen mache lap byen frape aktyèlman. Donk men pale nou non pale nou enpe de lòt bagay ki nan zòn dèmòn. Bon e nan zòn dèmòn nou menm nap travay ansanm nou menm jèn yo nap travay pou nou wè sak ka fèt paske nou gen. Gen yon, mwen map salye staff sa paske staff e gwoup linyon fè la fòs ki se yon gran gwoup, se yon gwoup m kapab di mwen felisite l anpil e pou travay ke l ap fè nan zòn nan paske li fè anpil travay depi se moun ki mouri nan zòn nan donk yo pran an chaj ke yo antere moun nan wan yo antere moun nan E yo fè antèman an, ou te depanse 15 mil dola yo fè antèman an, depi ou fè pati gwoup la yo fè antèman an pou ou kach. Donk se sa ke nou menm nap travay pou yo ba yo nèg yon lòt yon lòt yon lòt jenerasyon kap vini pou yo ka toujou kenbe menm koutim lan, pou yo ka toujou fè menm jan ak nou. E mwen apresye sa anpil paske e kote ke mwen wè jèn yo. yo konpletan anpil paske yo pa yo pa neglijan nan tèm ka di lò rele yo di a mesye nou fè tel bagay yo pa nan diw non e yo toujou vle kolabore sa k pou kolabore yo toujou vle kolabore ou wè se pa tout sa ki pou kolabore yo toujou vle kolabore e pou yo wè sa k ka fèt si y a gen chanjman k ap pote e mwen apresye tout moun e m ap mande avèk tout moun tou ki vle kolabore ansanm avèk nou e pou pou lekòl la e map mande nou kapab fè sa nou kapab fè sa e map mande nou sipò tout moun e pou nou kapab vini kontribye vini nan gwoup lan vini pou nou pataje ansanm vini pou nou wè sa ka fèt pou nou fè devlopman lakay nou ansanm pase Ayiti se pa nou nou se Ayiti Ayiti se nou Don, e, mwen remèsye ou anpil e vè yo pou e envitasyon sa ke yo te fè. Pou mwen la dèk mwen kontan sa anpil mwen kontan anpil anpil anpil anpil dèk felisitasyon. Mouchè Veyo mwen felisite w anpil anpil ankò mwen felisite w anpil pou travay ke wap fè kenbe la pa lage fò pa lage non papa o. Ah ou konnen m pap lage mouchè kenbe la pa lage dèk. Venelson mwen felisite w anpil pou jan de travay ke wap fè paske travay yo gran anpil travay yo gran anpil travay yo gran e kenbe la pa lage. E monchè Vinelson felisitasyon felisitasyon konpliman pou ou konpliman pou nou menm nan zòn Bayonè konpliman pou tout jèn sa kap kontribye e mwen menm tou m vle kontribye paske nan fason mwen wè ke n ap kontribye n ap kontribye pou nou pou yon jenès pou yon nouvèl jenerasyon donk mwen menm tou m ladan m vle m vle m vle kontribye donk pa gen pwoblèm n ap pale apre e de tout fason m ap a m ap envite tout moun vini e rele nan nimewo telefòn sa a 16 64 e 3 93. Ziro senk karanteyen, sèz swasannkat, twa katreventrèz, ziro senk karanteyen, rele nan telefòn sa a, e ou kapab jwenn sou whatsapp tou, e pou kapab kontakte ansanm avèk Venelson, e pou kapab wè kòman nou ka fè pou n kontribye pou nou wè kòman nou kapab ede yo pou lekòl la menm ka fonksyone. Ok, ok, donk ou ka kontak nou sou nimewo telefòn nou te bay premye a. Ebyen ok pa gen pwoblèm Venelson, e. Kenbe la pa lage donk mwen felisite w anpil pou travay ke nap fè nou kenbe la pa lage mesye jèn chili yo mwen apresye nou mwen salye nou e bay onè ayiti mwen salye nou anpil e nou kenbe la pa lage zòn dèmòn bay onè nou rete la nou rete branche donk nap pataje ansanm pou nou wè kòman sa ka fèt venelson mwen apresye w anpil kenbe la pa lage zanmi pam. Pou travay ke nap fè pou yo bay onè mèsi zanmi pam pou pwochèn fwa ankò.